Eben Letènèl kò voye m kòm un mesaje pou anonse a la nasyon ayisyèn yon fwa de pli e yon gran evènman ki pral rive Ayiti sè ke Letènèl revele m lame etranjè ap debake Ayiti e le pre le premye minis ayisyen an lokirans Doktè Ariel Henry sera arete m ap di l an kreyòl. Bondye voye m anonse nou ke premye minis ayisyen an Ariel Henry il n'est pas dans la voie du bien le premye minis yap arete l e map pèmèt nou konprann osi byen ke m tap pale nou du pouvoir divin de la justice divine dènyè vizyon m te eksprime a m te pale de yon lyon ki son figure de la justice et du pouvoir politique nan Apocalypse chapitre 4, aussi bien que l'aigle, puissance sa yo manifeste nan kè jenerasyon pa nou an, e m ap di nou tout ki la, nou chak ki santi n ap pote yon pwa, yon fado ki sou kou nou, k ap peze nou, ki twò lou pou nou, pran pasyans, pran kouraj, paske Letènèl mete men nan dosye Ayiti a. Le premye minis ayisyen. Misye yap aretel e li gendwa ka menm pedi vil tou.
Anvan male map di nou yon gwo deklarasyon mpa pèl Bondye banm vizyon an mwen wè efondreman pouvwa dyabolik sa tiranik sa pouvwa sòsye sa sou peyi dayiti konte jou yo konte opouvwa divize konte peze Bondye ko pezew pi wè w lejè tankou pay ou pa vo anyen ou pa reprezante demokrasi paske ou pa nouri pèp la ou pa pwoteje byen l ou pa edike elèv yo lekòl yo ou pa bay espwa etidyan mè de famiy yo divize le wayom sera divize oswa de bankè a. lame lame e de mèd e de pès entèveni nan peyi babilòn yo kraze peyi a yo pran dominasyon la pastè nou pa konnen m pa gon dat presiz men ane a pap fini m konnen letènèl pral retire e e malediksyon sa sou peyi a aryèl nè pa nan la vwa di byen de lamour e de la jistis e jodi a map pale nan enterè etidyan yo. ekolye yo, machann yo, sosyete sivil la k ap pèdi byen yo pou di gon pouvwa k etabli sou nou la tankou yon kansè ki pa gen okenn finalite, ki pa gen okenn avantaj li ban nou. Ebyen Letènèl antre nan dosye a. Li mete fen a pouvwa sa a. E m ap fini pou di nou, Ayiti pral plonje, e pa delivre, delivrans lan p ap souden. Peyi a pral plonje nan masak. Peyi a pral plonje nan efondreman de sistèm ekonomik mafye a, sistèm bankè mafye a. Sa m ap di yo la a, m pa di yo de mwen menm. Se la limyè de lespri. Peyi Dayiti nan kouri. Vendik popilè, le pèpl ayisyen pral kontinye mete peyi a lòk epi blan ameriken ap pran kontwòl teritwa la. E m ap di nou sa, mwen te di l, m ap redi l, gen de bagay ki dwe rive, se mòs yo ye, se de pwofesi ki dwe rive pou Ayiti, pou nou soti anba dominasyon satan, pou n antre nan rèy de Dye a. Ayiti gen pou restore, mwen pa sese di l, tou le teritwa ayisyen pral tounen yon teritwa anekse a la Federasyon dè Etazini d'Amerik. Alò pastè, ou menm ki pot mesaj la k di yo pral arete Ariel, ou pa pè pou Ariel ta fè arete w? Bon, Ariel, se yon ti piti m ye, li konnen se yon ti pwofesè m ye, yon malere m ye k ap fè efò. Alò, se yon vizyon m fè. Sè Laura te wè plizyè bagay, li te di yo, gen moun ki pa t kwè. Alò, mwen menm mwen vin la pou di nou, E pouvwa sa fini. Pouvwa tèt kale sa fini. Sè Laura yon bagay ki fini, li pase. Nou pa pale de li, nou pa pale twòp de li. Alò, mwen vin la pou di nou, jenès la k ap soufri, nou tout k ap santi ki santi n ap pote yon fado ki twò lou pou nou, pran pasyans ak kouraj. Jodi a, lè n ap mete chodyè lakay nou, pou nou kwit de ti moso poul, menm moso poul la, yo retire l nan bòl nou paske n pa ka achte l. Grangou kouvri peyi dayiti. Map voye yon mesaj pou moun tigwav. Tigwav gon rebelyon. Gon vyolans tigwav. Se moun tigwav mwen ye. M salye tout kominote mesye majistra yo. Tout moun kominote evanjelik la. Lig pastoral yo. Sektè biznis komès ki tigwav. Map di nou moun tigwav si nou pa dakò pou nou fè lapè ap gen lagè sivil tigwav anpil moun tigwav pral mouri yè youn ou 2 moun mouri tigwav uityèm seksyon kominal tigwav mwen soti son kominote m pot sou kèm em ta renmen ke lapè retounen tigwav mesye yo kalme nou dezame tèt nou pou vil tigwav pa.

pèmèt nou konprann osi byen ke m t ap pale nou di pouvwa diven, de la justice divine, dènyè vizyon m te eksprime a, m te pale don lyon ki nan, ki s on figi de la justice et du pouvoir politique nan Ezekyè, nan Apokalips chapitre 4, osi byen ke l'aigle, pwisans sa yo manifeste nan kè jenerasyon pa nou an. E m ap di nou tout ki la, nou chak ki santi n ap pote yon pwa, yon fado ki sou kou nou, k ap peze nou, ki twò lou pou nou, pran pasyans, pran kouraj, paske Letènèl mete men nan dosye Ayiti a. Le premye minis ayisyen, msye y ap arete l e li gen dwa ka menm pèdi vi l tou.
Anvan m ale, m ap di nou, gwo deklarasyon, m pa pè l, Bondye ban m vizyon an, mwen wè efondreman. Pouvwa dyabolik sa a, tiranik sa a, pouvwa sòsye sa a sou peyi Dayiti. Konte, jou yo konte opouvwa, diviz, alò, konte, peze, Bondye ko peze w, pi wè w lejè tankou pay, ou pa vo anyen. Ou pa reprezante demokrasi, paske w pa nouri pèp la, ou pa pwoteje byen l, ou pa edike elèv yo lekòl yo, Ou pa bay espwa etidyan, mère de famille yo. Diviser, le royaume sera divisé. Au soir de bankè a, lame, lame des mèd et des pès entèveni nan peyi Babilòn. Yo kraze peyi a, yo pran dominasyon. La a pastè, nou pa konnen. M pa gon dat presiz, men ane a pap fini. M konnen Letènèl pral retire. Malediksyon sa sou peyi a. Ariel n'est pas dans la voie du bien, de l'amour et de la justice. E jodi a map pale nan enterè etidyan yo, ekolye yo, machann yo, sosyete sivil la kap pèdi byen yo pou di gon pouvwa k etabli sou nou la tankou kansè. ki pa gen okenn finalite, ki pa gen okenn avantaj li ban nou, eben Letènèl antre nan dosye a, li mete fen a pouvwa sa a. E m ap fini pou di nou, wi, Ayiti pral plonje, e pa delivran, delivrans lan p ap soudèn, peyi a pral plonje nan masak, peyi a pral plonje nan efondreman. de sistèm ekonomik mafye a, sistèm bankè mafye a, hein! Sa m ap di yo la a, m pa di yo de mwen menm, se la limyè de lespri. Peyi Dayiti nan kouri! Vendik popilè, le pèp ayisyen pral kontinye mete peyi a lòk! Epi blan ameriken ap pran kontwòl teritwa la. E map di nou sa, mwen te dil, map redil, gen de bagay ki dwe rive, se mòs yo ye, se de pwofesi ki dwe rive pou Ayiti, pou nou soti anba dominasyon satan, pou n antre nan rèy de Dye a. Ayiti gen pou restore, mwen pa sese di l, tou le teritwa ayisyen pral tounen yon teritwa anekse a la Federasyon dè Etazini d'Amerik. Alò pastè, ou menm ki pot mesaj la k di yo pral arete Ariel, ou pa pè pou Ariel ta fè arete w?
Bon, Ariel, se yon ti piti m ye, li konnen se yon ti pwofesè m ye, yon malere m ye k ap fè efò. Alò, se yon vizyon m fè. Sè Laura te wè plizyè bagay, li te di yo, gen moun ki pa t kwè. Alò, mwen menm mwen vin la pou di nou. E pouvwa sa fini. Pouvwa tèt kale sa fini. Sè Laura yon bagay ki fini, ki pase. Nou pa pale twòp de li. Alò, mwen vin la pou di nou, jenès la k ap soufri, nou tout k ap santi ki santi n ap pote yon fado ki twò lou pou nou, pran pasyans ak kouraj. Jodi a, lè n ap mete chodyè lakay nou, pou nou kwit de ti moso poul, menm moso poul la, yo retire l nan bòl nou paske n pa ka achte l. Grangou kouvri peyi dayiti. Map voye yon mesaj pou moun tigwav. Tigwav gon rebelyon. Gon vyolans tigwav. Se moun tigwav mwen ye. M salye tout kominote mesye majistra yo. Tout moun kominote evanjelik la. Lig pastoral yo. Sektè biznis komès ki tigwav. Map di nou moun tigwav si nou pa dakò pou nou fè lapè ap gen lagè sivil tigwav anpil moun tigwav pral mouri yè youn ou 2 moun mouri tigwav. Uityèm seksyon kominal tigwav mwen soti son kominote m pot sou kèm e m ta renmen ke lapè retounen tigwav mesye yo kalme nou dezame tèt nou pou vil tigwav pa Sombre dans la guerre. Mwen kanpe la ke Bondye avèm. Raple nou non, raple nou non sak pre pou rive PM nan.
Luis Abinader, prezidan de la Repiblik Dominikèn. Ultimatum ko bay lan, lap rive. M deja di ou klèman, ou mèt prepare ou. Deja sòti dokiman pou ke ou fèmen tout lòt fontyè yo. Elias Piña, Belader. Jimani, Malpas, Pedenal, Ansapit. Daabong menm, nou pral voye yon mesaj klè ba ou. Nou pral soude pon an. N ap soude pon an pou n montre w pa gen anyen ki deranje nou. E n ap tou voye yon iltimatòm bay tout Ayisyen kokorat. ki toujou al ramase chou pouri, pòmdetè pouri, bannann pouri k ap gate nan men dominiken yo lòtbò fwontyè a. Kèlkeswa ayisyen ke nou ta va kwaze ki travèse fwontyè lan anba fil pou al ramase chou pouri, pòmdetè pouri, lòt bò fontyè lan ki pou rantre sou teritwa ayisyen an, bal bwa kale. Mwen di nou, bal bwa kale. Kèlkeswa ayisyen ki travèse fontyè lan, k al ranmase chou pouri dominiken, pòmdetè pouri dominiken, vye bannann pouri dominiken, vye yanm pouri dominiken ki pou vin travèse pou rantre nan peyi dayiti, bal bwa kale otomatik. Paske la a, se diyite n, se entegrite nou. Nap fè la replik dominikèn respekte sitou pou iltra nasyonalis dominiken yo de rasis dominiken nap fèw respekte sitou pou Luis Abinadel ki son libanè dominiken ki met tèt li ansanm avèk de libanè kriminèl asasen nan peyi dayiti Regina Boulò Dimitri Voba bann gang sa yo ki tiye Jovenel Moïse lan nap fèw respekte nou definitivman e nap di Luis Abinadel Kòm se Boulos kap pouse w a leksè, se Bidjo kap pouse w a leksè, se alèz nèg sa yo twò alèz nan peyi a, lè yo fin touye prezidan Jovenel Moïse. E de fèt, kanal sa a, gen yon dominiken ki poze w yon kesyon, li di klèman, li gen gwo dout, li gen gwo gwo dout, sou asasina prezidan Jovenel Moïse, sou lanmò Jovenel Moïse, pa rapò avèk ti priz sa a, pekeny, ti pik, ti piti, ti priz piti sa ke.

Ariel Henry gen yon delegasyon ke l ap fè sòti nan Pòtoprens. Depi avanyè pou delegasyon te sòti, m te lanse mesaj la e m te di nou prepare nou. Delegasyon sa ap genyen direktè jeneral bmpad la ki se Ignace St-Fleur, sou pretèks ke son sitwayen ki atache avèk idewoloji Jovenel Moïse, alò pwojè Jovenel Moïse yo, men ki son patizan Jovenel Moïse, ki nan gouvènman Ariel Henry an kap vin pwoteje nou, kap vin pote sipò n ba nou. Map di nou yon grenn bagay, Ignace St-Fleur son san dignite, son san karaktè, son trèt. Son nèg ki tap kolabore avèk Jovenel men de fèt wè ki pi konfòtab nan gouvènman moun ki touye Jovenel Moïse yo. Sa vle di kisa? Nan va konprann egzakteman. Map di nou kèlkeswa delegasyon ki vini avèk tout kalite gwoup ame nan depatman Nòdès la ki pran direksyon rivyè masak la, padon, kite yo vini. Voye 10 moun al pale avè yo pandan ke nap file manchèt nou. Tande sa yap di. Depi nou tande yo repete mo pou n fout ti kanpe sou travay yo, gade non. Ba yo bwa kale. Ba yo bwa kale paske kanal sa a se kanal ki ki senbolize fyète nou kòm ayisyen, entegrite nou kòm ayisyen. Kanal sa definitivman li pote non kanal de la rezistans kont lenjerans de la Repiblik Dominikèn. E se klè, Wideline ki son fanm vanyan ki repete ekspresyon sa a, fòk pèp ayisyen kenbe l, kanal de la rezistans kont lenjerans de la Repiblik Dominikèn. Fòk chak grenn ayisyen kenbe pati sa a. Paske la Repiblik Dayiti son peyi tankou tout peyi ke l ye. Son leta, son peyi, son pèp souvren ki la a. Se yon peyi ki gen konstitisyon l, se yon peyi ki endepandan. Malerezman, se de dirijan vòlò, de dirijan gang, de vwayou ki tiye yon chèf leta an fonksyon ki la a. Jodi a m ap di, avèk tout konpatriyòt ayisyen m yo, k ap tande m, k ap gade m la a, ki nan depatman Nòdès la, Nou tout kap tandem nan tout vil pwovens nan tout pwovens nan peyi dayiti map di nou m renmen nou anpil men moun nòdès fwa sa m limen pwojektè m sou yo paske yo fè fyète m paske yo fè fyète m antanke nèg andeyò moun andeyò sa yo se de moun a konviksyon map di pèp ayisyen jodi a na va konprann sa m te toujou konn ap di nou an. Ansanm nou yon sèl nou fèb, ansanm nou fò. Depi nou met tèt nou ansanm antanke Ayisyen, n ap gon fasilite pou n pran dè desizyon pou n chavire kèlkeswa obstakl ki anfas nou an. E jodi a m ap di nou ankò yon fwa, tout sa k sanble, nou gen nesesite pou ke nou rasanble. E mentnan, se yon obligasyon pou ke tout sa k sanble yo rasanble pou n gade kòman nou ta va sove peyi sa a. Batay rezistans ke n ap fè nan kanal rivyè masak la, li fè nou wè anpil bagay. E m ap di nou sa ankò yon fwa, Jovenel Moïse, petèt ke ou menm k ap tande m, k ap gade m la a, ke yo te fè rayi Jovenel Moïse san ke w pa t menm konprann ni. Yon jou m sur wa va konnen enpòtans yon zo gason konsa ki se Jovenel Moïse ki te prezidan de la République nan peyi d'Haïti ke nèg yo asasine nan yon kondisyon parèy. Jovenel Moïse te wè lwen. Jovenel Moïse te wè pran yon priz sou kanal rivyè masak lan se bay posibilite

ki ka fè pòm de tè, ki ka fè bannann, ki ka fè malanga, ki ka fè depal, ki ka fè pwa dchous, ki ka fè pwa kongo, ki ka fè tout kalite pwa nwa, pwa wouj, pwa bè, tout kalite pwa. Sa vle di ki sa? Tout sa map di w la yo, se de bagay kap bon nan mwens ke yon lane. Pèp ayisyen, an nou bay tèt nou manje, an nou met tèt nou ansanm, an pran angajman nou, an pran responsabilite nou. pandan ke efektivman nou gen de dirijan ki iresponsab. An n kale zye nou, an nou met tèt nou ansanm. Sitiyasyon ke n ap viv la, nou pa kapab kontinye. An nou met tèt nou ansanm. Jodi ankò yon fwa, mwen vin repete pou nou de bagay ke Jovenel Moïse te konn ap di. Konba sa a ke n ap mennen an, Se yon konba k ap rete pou jenerasyon k gen pou vini. E m vle nou pran angajman nou definitivman fas avèk sitiyasyon n ap viv la. Bò kote dominiken an, nou pa gen pwoblèm avèk pèp dominiken. Nou pa gen pwoblèm ditou avèk pèp dominiken. Nou pa gen pwoblèm ditou avèk pèp dominiken. Nou dwe pran angajman nou. pou ke nou trase yon egzanp sou dirijan rasis dominiken k ap dirije la Dominikani nan moman n ap pale la a. E sa k ap pase an Dominikani parapò avèk priz sa ke nou pran sou Rivyè Masak la montre a klè e ke iltranasyonalis dominiken yo gen sipò dèzoligak ayisyen ki envesti nan sektè agrikòl nan Dominikani, yo montre nou ankò yn fwa, yo se de moun efektivman ki pap bann posibilite poun respire. Ankò yn fwa, map di nou ke konba sa a, nou paka kanpe. Ariel Henry montre aklè, e ke li kanpe poul defann enterè la Dominikani. Ekip ki nan do Ariel Henry a, jodi an montre aklè se enterè la Replik Dominikèn ke yap defann. Ekip ki nan do Ariel la montre aklè peyi Dayiti pa gen dwa bay tèt li manje, la peyizanri ayisyèn pa gen dwa ap pwodui manje pou yo manje, pou yo vann, pou yo voye pitit yo lekòl. Genyen yon ansyen prezidan pwovizwa peyi dayiti ki rele Joslèm Privert se yon asasen se yon vòlè se yon kriminèl ki te fè masak la siri nou te sonje ki te pran prizon men wè vòlè visye kòwonpi nan peyi dayiti òganize yo yo te fè dcpj ba li sètifika sètifika bòn vye mès pou te fèl kandida o sena e menm rive prezidan e menm rive senatè jiskaske de senatèl te vin rive prezidan de la repiblik atravè yon eleksyon segran degre nan palman an apre ke yo te fin boulvèse peyi an, kraze peyi an, anpeche Mateli fè eleksyon. Joslèm Privert envesti anpil anpil lajan an Dominikani. E gen anpil Ayisyen ki envesti anpil lajan an Dominikani. Menm jan avèk oligak yo. ki envesti anpil lajan nan imobilye an Dominikani, nan achte gwo chato, gwo bilding, konstwi gwo chèn dotèl pou ke yo envesti nan sektè touristik la an Dominikani. Yo ap ede la Repiblik Dominikèn devlope an detrouman de nou menm kòm Ayisyen. Jodi a, enterè mesye sa yo, yo pa vle l menase. Men la vie nou 12 millions habitan pa vle di anyen pou yo paske lajan ke yo vòlè nan peyi dayiti a yo al envesti nan dominikani an se li yap pwoteje pa gen peyi pou yo nou gon gwoup de moun ke nou pa bezwen nan peyi a ke nou dwe fè tout efò ke nou kapab pou nou mete deyò nan peyi a e son angajman ke liye son responsabilite ke liye son konba ke liye map mande nou met tèt nou ansanm jodi a la menm Pou nou voye yon mesaj klè bay tout vwayou ayisyen, bay tout kriminèl ayisyen ki envesti gwo lajan Dominikani, lajan ke yo vòlè nan peyi Dayiti, ki kanpe anfas nou menm kòm ayisyen pou defann enterè la Dominikani. Jodi a idantifye tout moun ou wè ki kanpe bò kote ou, kap fè konba sa, ki pou defann ou, kap ede ou fè konba sa pou ke pèp la kapab pran priz sa nan rivyè masak la pou irige plis pase 3000 ekta de tè a 4000 ekta de tè ki nan plèn ba maribao peyizan yo kontan gade kiyès ki kontan tou kòm moun ki vin kanpe bò kote ou mwen pa konnen depatman nodès la ditou men se peyi dayiti tout moun ki nan plèn Maribawou, Ba Maribawou, tout moun ki nan depatman Nòdès la an jeneral, se son dè Ayisyen. Enben de fèt, yo se frè m, yo se zantray mwen, yo se alye m. Enben jodi a nou dwe kanpe kòm yon sèl òm pou kanal sa a li fini. E nou pral kolekte mwayen atravè Ayisyen ki nan dyaspora a, ki se fanmi, zanmi platfòm nou yo. Genyen Busta John, Jimmy Moun Afè Bon TV, Faux Contact 509, Info Bertho, avèk tout lòt zanmi, n ap met tèt nou ansanm pou ke ou menm k ap tande, k ap gade la a, antanke zanmi, fanmi platfòm sa a, pou n pote sipò nou. Si l se 50 dola, 100 dola, 200 dola, nan nivo ke w kapab patisipe ya, n ap jwenn posibilite, nou pral bay tout enfòmasyon yo apre midi a la menm, pou ke nou konnen egzakteman tout mwayen ke w kapab bay sipò w nan nivo ke w kapab, 20 dola, 30 dola, 40 dola, paske nou bezwen sak siman, nou bezwen bafè, nou bezwen pou peyizan yo manje, nou bezwen mesye besap yo jwenn yon ti kote pou yo loje kò yo. E pwojè a la ap kontinye. Son platfòm ke nou pral mete an plas definitivman pou ke nou pwoteje tout pwojè ke Prezidan Jovenel Moïse te kòmanse andedan peyi sa. Li klè, paske jodi a, lajan sa yo ke Jovenel Moïse te depanse, se lajan taks pèp la, lajan leta a. Enben, tout sa ke li te achte kòm materyèl pou leta a, nèg yo kite ap pouri. Nèg yo mete yo nan seri de espas pou moun al vòlè yo. Enben, fòk nou deplwaye besap nan tout sit sa yo, nan tout espas sa yo, avèk mwayen nan men yo pou yo sekirize espas sa yo annatandan nou revoke, nou devore, nou degèpi, nou chase demon sa a, kriminèl sa a, dipopo sa a ki rele Ariel Henry a ke yo met la a lè ansanm avè l yo fin touye prezidan peyi a. Lè n fin degèpi l pou nou mete yon dirijan ki responsab ki pou vin pran leta a kontinye avèk kalite pwojè sa yo ke prezidan Jovenel Moïse t ap fè andedan peyi a. Jodi ankò yn fwa nou pati pou yon bèl emisyon. Yon emisyon kote ke ou pral tande plizyè son, men se de son tèt chaje, se de son ki enteresan. Nou pral konprann e nou pral tande entèvansyon yon dominiken enben jisteman kap pale. Misye fon entèvansyon tèt chaje. Entèvansyon misye a, se yon entèvansyon san parèy e nou pral genyen pou nou tande. M renmen entèvansyon an, m apresye entèvansyon an e m ap di misye bravo. Nou pral tande l tou dabò. Men avan tou, e m ap pwofite.